Bien aimé dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Um, nou kontan pou nou kapab retwouve ou ankò jodi samdi sa, samdi 26 out 2023, pou yon lòt pawòl, yon lòt ti kozri. nan la parole de Dieu ensemble um, nap kontinye sijè nou nan kolosyen depi 3 samedi nap etidye ansanm kolosyen chapitre premye vèsè 9 a 11 e nou te wè vèsè 9 la avèk ou deja ki se lapriyè lapotre Paul sèvitè Bondye a ki nan prizon tap adrese ansanm avèk pèp kolòs la. e nou jije bon, nesesè, e le Sentespri de Dye, dizon, jije bon, nesesè, pou l kite priyè sa yo pou nou nan Bib la, pou kapab ede nou, fòtifye nou. Pèp Kolos yo pa la jodi a, men se pèp ayisyen, frè e sè ayisyen an patikilye, e lè frè e sè atravè dan le mond antye, lansanm legliz lokal yo, e ki fòme legliz inivèsèl la, ebyen le Sentespri mete priyè sa yo nan bib la pou nou, pou kapab fòtifye nou, pou kapab ede nou ankouraje nou. Byeneme sa ke nap pase, sijè nou pou jodi a se fòtifye pou andire lè soufrans avèk jwa. Fòti se kolosyen premye vèsè 11 la ke nou pral wè avèk ou. fòtifye pou andire lè soufrans avèk jwa. E n ap li pou ou menm. Nou pap li vèsè 9, 10 la, n ap li jis vèsè 11 la, tou senpleman. Lapòtre Pòl li twazyèm rekèt priyè l pou pèp Kolòs la. Nan pasaj sa a, li di yo fòtifye, li priye pou Sentespri de Dye kapab

fòtifye pèp ayisyen frèm sèm yo le seyè vle pou mwen menm avèk ou atravè soufrans yo atravè tout detrès nou kapab wè nan moman sa yo nan moman map pale avèk ou la jodi samdi 26 out 2023. Vous n'êtes pas sans savoir ke peyi nou, frè avèk sè nou yo, Ayisyen, n ap travèse dè peryòd reyèlman difisil. E nou nan gran detrès. Pèp Ayisyen nou nan gran kalamite. E anpil nan nou, nou dekouraje, nou bouke. Anpil nan nou, nou santi nou pa ka priye ankò, nou pa ka louwe. N ap di pou. Ki rezon d'être nap priye, nap loure, nap adore, nap fè travay Bondye a, nap fè misyon toujou, epi pou peyi nou nan dezas, pou pèp nou, nasyon an, nou nan kalamite, nan detrès konsa, byeneme, nou santi reyèlman gen de lè ou pa santi ou ka priye, ou pa konn sa pou di nan priye ankò, ou pa santi, soufrans yo di, soufrans yo rèd, ou konprann sa m di w la? Nou menm ki nan diaspora a nou reyèlman nou fatige nou bouke ou konprann se nou menm tout traka tribilasyon tonbe sou do nou pèp la an ayiti yap soufri grangou se nou menm nan diaspora ki pou ap voye sa ap tchekew sa ap relew sa ap relew e moun yo yo nan grangou yo nan mizè yo nan soufrans yap kouri agoch adwat yo kouri dèyè yo la Yo kouri dèyè yo Kwadèboukè, yo te moute Kafoufèy, kounye a men Kafoufèy pran, Solino pran, y ap boule, y ap tiye, yo pa gen a ki rele, a ki reponn. Ou konprann? Soufrans yo anpil, ou menm pa bò isi, se, ou pa byen ou byen, ou malad, ou gen doulè, fredi ap manje zo, doulè rimatis, ou gen, tout kalite pwoblèm paske w ap mal manje, ou pa, w ap mal dòmi. W oblije w ap travay lannwit, w oblije pran de djòb, w ap travay lannwit, w ap travay lajounen, lè w vini w pa gen tan pou manje, dyabèt menm anpare w, kolestewòl, ou fè tout kalite doulè rimatis, ou ta renmen ale nan peyi w al pran yon ti solèy, al pran yon ti beny, lè w rive ou ta pran de twa beny fèy, ou menm ki moun an pwovens ou menm, ou konprann, de twa beny fèy zoranj siki pou ta bat kò a pou retire enpe fredi. Mwen menm lè w wè m soti isit m ale Ayiti, lè w wè m rive, pye m gen pou l mewotè, se mache pou m ap mache pye atè, ou konprann, jis mewotè, kòmsi m ta di w ap wè, w ap, se yon vyann ki te nan glas, w ap deglase, w ap deglase. Men lè w fè tout tan w nan fredi a konsa, ou pa gen chans, ou pa ka ale nan peyi w pou w ta manje yon ti manje òganik. Isi bagay w ap manje, se bagay yo ki chaje angrè ladan yo. E sak fè yo baw tout kalite maladi, manje òganik yo isi ou pa ka vrèman peye yo achte yo nan makèt. Ou konprann sam diw la yo paske yo fon kote apa pou yo, yo byen chè. Donk moun ki gen mwayen, ayisyen ki gen mwayen nou achte nou manje òganik se byen, men nan peyiw tè a manje yo yo òganik ou ta ou konprann men. Nou tout nou bare nou tout nou pran nan yon syèj peyi a pran nan an eta de syèj ou pa konn sa pou fè ou konprann sa m di w la nou men nou ap tann Bondye nou nou fè nou aji nou priye nou met konfyans nou met lafwa nou le seyè pale li di nou l ap delivre li di nou l ap aji li di nou l ap fè men ou gade ou wè tan ap pase ane pase jou pase minit ap pase ou ta reyalize ou wè sitiyasyon vin anpire èske ou ta di bon èske Bondye reyèlman finalman tande kri pèp ayisyen èske l tande kri nou wi byeneme li tande kri nou. Paske Dye nou menm n ap sèvi a, Bondye Izrayèl la, li se yon Bondye, yo di w li lant a lakolè, li rich an bonte, li rich an mizèrikòd. E se nan bonte li, nan pasyans li, nan mizèrikòd li ki fè li pran tan dèfwa pou l kapab chèche w, pou l kapab kondi w alarepantans. Se pou sa k fè ou menm ki ap mache pyezman, ou menm ki se sèvant, sèvitè de Dye, k ap soufri, De tout sa kap pase yo menm lè dirèkteman ou pa kidnape men ou te gon fanm ou kidnape pou depanse kòb ou gen fanm ou ki pran bal ou pran ou gen fanm ou ki malad ki lo pa gen lopital wap depanse ou konprann wap voye lajan a goch a dwat an byen eme letènèl li mande li mande pou ni mwen menm ni pou ou li vle pou nou kapab fòtifye nou. Li vle, li mande pou nou kapab ankouraje nou avèk pawòl sa yo, fòtifye nou pou nou andire soufrans yo avèk jwa. Se lè le Seyè di w sa, se pa paske li pa gen bon kè, pa paske li pa gen kè, li pa wè soufrans yo, li pa wè kalamite yo, ou pa ka soufri ak maladi sa, doulè sa ankò, pwoblèm sa ki kanpe devan w nan, ou santi ou elas, men le Seyè, byeneme, Son bon papa li ye, li konn sa wap pase a, li konn sa map pase a, li konnen sa pèp ayisyen ap pase a. Men pou yon rezon pou yon ot, li vle gon leson pou tire a travè soufrans sa. Li vle gon leson pou tire a travè eprèv sa. Gon leson pou tire, son lekòl li ye. Soufrans sa, eprèv sa, li son lekòl kolektiv pou tou lè ayisyen e an patikilye pou mwen menm, pou ou menm ki se pitit Bondye, pou mwen menm, pou ou menm ki asepte Jezi Kris kòm sovè nou e ki ba li tout otorite pou l renye nan lavi nou, nan fwaye a, nan ministè a, nan li ba ou a kòm Senyè. Li di ke fòtifye sa pou andire lè soufrans avèk jwa, se pa yon bagay li konnen ki fasil, se pa yon bagay paske soufrans pa dous. pou an e li vle pou andire soufrans lan, li vle pou rete ladan l, alensta de Dànyèl, li pa t anpeche Dànyèl desann nan fòs lyon an, kwake Dànyèl te fidèl ap priye twa fwa pa jou. Men konplo fèt sou Dànyèl, le Seyè kite konplo a fèt e le Seyè kite Dànyèl rantre nan fòs lyon, li kite Dànyèl dòmi nan fòs lyon yo, enben pou l te kapab montre avèk Babilòn, avèk wa a ke se Letènèl. Se Letènèl. Lyon yo pat ka manje Danyèl, lyon yo pat ka fè l anyen. Danyèl te gen Bondye li fidèl, se Letènèl dèzame, se Bondye Izrayèl la ki Bondye. Li te ka anpeche 3 jèn Ebre yo, Chadrak, Mechak ak Abèdnego, sa se non Ebre yo te ba yo, e vrè non yo se m kwè se Anànya, Azarya, m pa sonje lòt non vrè non yo. Li ta ka anpeche yo desann nan dife a, men li kite konplo fèt, yo chofe dife sèt fwa pli, e yo antre nan dife. Moun kal mete yo nan dife a mouri, men yo menm yo rantre nan dife a. E wa a deklare, Nou te jete twa moun mare nan dife a, men mwen wè kat moun ki lib k ap mache nan dife a, e katriyèm nan li sanble yon pitit Bondye. Wi! Bondye kapab pèmèt ou antre nan dife, men li avè w. Wi, Bondye kapab pèmèt konplo fèt sou do w nan ou twouve w nan fòs lyon, men i avè w lè ou pa ka fè anyen. Li vle, dan sa k okip vin prezante devan w nan, sa ki prezante devan nou an, legliz, pèp ayisyen, le Seyè ap fè yon triyaj, le Seyè ap fè yon, ap fè, l ap, l ap fè yon triyaj nan mitan nou, nan mitan pèp la. li di nou ke ou bezwen fòs, se la pwisans, la konesans de Dye, e la la tout pwisans de Dye, la pwisans gloriyez de Dye, se sa ki kapab pèmèt ou andire soufrans yo. Li di ou menm pwisans ke le Senyè te te te deplwaye pou te resisite Jezi Kris dantre lè mò, alelouya, se menm pwisans sa li mete nan mwen, nan ou, pou nou kapab andire soufrans yo avèk jwa. Amèn. E nou konnen pwisans ki te deplwaye pou te resisite Jezi Kris dantre lèmò, se pa yon ti pwisans konsa konsa. Paske fòs tenèb yo, menm jan ou wè yo deplwaye sou Ayiti, menm jan ou wè fòs tenèb yo deplwaye, legliz ap fèmen agoch adwat, bandi, Jèn gason ame ap rantre nan legliz pran pastè tiye, pran dyak tiye, yo pa respekte livè e lete, yo rantre tout kote, yo san fwa ni lwa, yo pa respekte pèsòn. Amèn. Ebyen, byeneme, Bondye di w pwisans sa ki nan nou an, pwisans sa ke li deplwaye pou nou sipòte eprèv sa yo, kalamite sa yo, ke nap nap eba li di w pwisans sa li pa lòt kote se nan kris se nan jezi kris ke li ye se yon pwisans glorye se pa nenpòt ki pwisans e se pwovizyon pwisans sa pou mwen m avèk ou pou nou ka andire pou nou kapab pran pasyans nan soufrans yo nan eprèv yo ebyen se nan kris ke li ye Se nan Kris ke li ye byeneme. E li di ou pwisans nou pral li Efezyen premye vèsè 19 ve ansanm avèk ou pou nou kapab wè glwa Dye pwisans sa ke nap pale ou la. Efezyen premye vèsè 19 a 20 li di nou e kèlè anvè nou kèlè anvè nou

Se yon Bondye ki gen zye, li wè, li gen bouch pou l pale, byeneme, li pa yon, li pa, li pa imobil, li pa yon stati, li pa yon stati, men se yon Bondye vivan, se yon gran Dye tout pwisan ki gen tout pouvwa, ki gen tout otorite. E si Dye te deplwaye pwisans li pou ka resisite Kris, a pli fòt rezon, le Senyè Dye tout pwisan an, li pa chanje, li pral deplwaye pwisans li nan lavi ou. Pou resisite nan nan eta de mò ke ou ye. Nan eta de mò ke ou ye. Li pral deplwaye pwisans lan pou mwen m avèk ou pou nou resisite nou menm pèp ayisyen, legliz. Nan eta nan somèy espirityèl ke nou ye. Nan eta de soufrans, de kalamite, detrès sa ke nou ye a. Kris. pral deplwaye pwisans li, e pwisans lan deja deplwaye li nan mwen, li nan ou, se sak fè se pou ini, se pou nou ini fòs nou nan lapriyè, menm lè w santi w pa ka priye, pèsevere, lè w santi ke w pa ka chante, pran fòs pou chante, depi w kòmanse ouvri bouch ou, w kòmanse chante, ou pran bib la w kòmanse fè yon, fè yon lekti, ebyen se gade w ap gade wè Fòs ap vini, se kèd wap gade wè pwisans ap deplwaye paske se mwen menm nan sa peyi nou ye la, nan sa ke nou ye la pèp ayisyen, Kris konte sou mwen, Kris konte sou ou, Kris konte sou legliz lan paske se nan nou menm kel deplwaye pwisans lan, menm lè ou wè ke jan ou wè a, jan ou wè bagay yo ye a, byeneme ou pa yon moun konsa konsa, ou se yon moun ki fòtifye. Ou fòtifye pou w kapab andire soufrans yo. Puisans Kris nan ou, gen de lè w leve ou pa ta ka leve, men puisans lan fè w leve. Li fè w abiye, ou met rad ou al travay. Ou san ou gen de lè w rete ou rive sou flò a, santi ou pa ka, pa ta ka fè jounen an. Men se gade ou gade ou rele Kris, di Seyè ede w. E ou gade ou gade ou wè ou fè jounen an, ou retounen lakay ou. E gen lè w rete byeneme, pa gen pwovizyon, pa gen anyen non. Pa gen manje nan kay la, pa gen anyen. Menm lè dèfwa w ap travay wi byeneme, men ou tèlman gen moun pou w ede, tèlman gen moun ki nan pwoblèm, nan kalamite. E kòm pitit Bondye, lanmou fratènèl la, charite, fè ke ou pa ka gade soufrans yon moun k ap soufri konsa. Gen de lè byeneme, ou pa kapab, ou pa genyen, men w oblije jwenn dèfwa menm se prete w al prete pou sipòte. Yon moun ki lopital, yon moun ki ki an gran difikilte pou kapab ede an si andire pou sipòte lè soufrans avèk jwa. Li di w la fòs è done pur la pasyans e la konstans. Fòs sa a Jezi Kris deplwaye, Papa te deplwaye nan Kris. Fòs sa li deplwaye l nan mwen, li deplwaye l nan nou. ki kwè, ebyen pou nou kapab gen pasyans e konstans nan tout sa n ap fè. Nan tout sa w ap fè, se pou w gen pasyans e se pou w gen konstans. Sa vle di ke se pou w rete la, rete la, rete nan sa Kris ba w fè a, rete kote li mete w la. E soufrans ke w ap jwenn nan, pran pasyans. Pran pasyans paske yon jou w ap delivre. Jou sa a, m pa konnen l, ou pa konnen l. Men se Bondye ki wè w nan syèl la ki konnen jou delivrans ou a. E jou delivrans, menm jan w wè Jozèf, li te fè dèzane nan detrès, nan kalamite. Yo vann li, li tonbe nan esklavaj. De esklavaj, li tonbe nan prizon. E pandan l nan prizon an, li te la, l ap louwe Bondye, l ap adore Bondye li avèk pasyans, konstans nan prizon an. Ebyen, gen yon jou maten ki te rive pou Jozèf, byeneme, nou tout nou konn istwa yo. Nou konn istwa yo Joseph te sot nan prizon an wi rad prizonye a te soti sou li e sa ki pi rèd la menm jou a Bondye mete yon wòb wayal sou li menm jou a Joseph ki pat gen madanm li marye mezanmi men sa Bondye ka fè Joseph marye wa non sèlman li bay Joseph djòb premye minis li bay mete yon manto wayal sou li. An menm tan tou li tou bay Jozèf yon fam, Jozèf tou marye. Tout sa k pa t ka fèt nan lavi Jozèf pandan dèzane de soufrans. E Jozèf te andire soufrans yo avèk pasyans, avèk konstans. Bondye vle pou w gen pasyans, Bondye vle pou w konstan. Pa vasiye, jodi a w la, demen w lòt kote, jodi a w di wi, demen w di, ou di non. Rete konstan. Andire, pasyante. Bondye konnen m la, Bondye konnen w la. Bondye konnen pèp ayisyen sa n ap andire. Bondye konnen soufrans nou yo. E gon jou, e jou a gen pou l rive. Mwen pa konnen jou delivrans pa m nan. Ou pa konnen jou a. Ou pa konnen jou delivrans kolektiv ke n ap tann antanke nasyon, antanke pèp k ap soufri depi dèzane, depi pli de desan konbyen ane. Tan esklavaj yo. E plis tan Nou Nou vin pran batay goumen se nan moman sa Nou ye la du 14 au 22 août 791 on dat ki enpòtan nan lavi Nou kote ke frè avèk sè Nou yo yo te rele Bondye e Bondye te tande kri yo li te delivre Nou retire Nou nan esklavaj anba chenn men malerezman malerezman yo mete Nou nan esklavaj mantal. pou nou pa janm delivre, pou nou pa janm sòti nan sa nou ye a, pou nou peye le fè ke nou te pran libète kòm premyè repiblik nwa. Men Bondye konnen wi, Bondye la wi, Bondye wè ki sa ke y ap fè nou pase, n ap travèse. Men Bondye avèk nou, li man, li voye nou fòtifye yo jodi a pou nou andire lè soufrans avè jkwa. Li di nou konsa, il ne s'agit pas d'accomplir de grandes actions.

Pa di w fatige, ou pa prale, dekourajman pran w kouche. Leve, ankouraje. Ale legliz, al nan asanble yo, ale nan gwoup dam nan kò, al nan gwoup dòm nan, ale nan koral la, al nan repetisyon. Pèsevere. Se pou sa fè Bondye l ap fòtifye w. Sentespri a ap fòtifye w. Dèfwa ou santi anndan w Sentespri a ap di w, Leve non! Kankou mwen menm la, byeneme, yèswa m te nan vèy de nwi, m dòmi a dezè di maten. Maten an m leve men jodi a m leve m konnen m gen lapriyè pou m fè travay la li ban m fè pou Ayiti pou m toujou ap jene pou Ayiti mwen leve malgre m dòmi dezè mwen leve maten an pou m kapab prepare mwen pou m priye jene priye pou Ayiti pandan m fini yon ti dòmi pran m tou dòmi sou sak lan kounya m leve la m di ooh seyè m pa santi m ka al fè live la non men m santi sentespri a ap fòtifye m ap ankouraje m paske gen moun kap tann pawòl la gen son travay map fè la li pa grandyez pa gen anpil vyou men m pap fèl pou vyou koko m toujou dil paske sentespri mande m pou m fèl gen yon frè gen yon sè gen yon pitit Bondye. ke pawòl sa pral ede, pral ankouraje, sa k fè m ankouraje, m fòtifye, m di w, Sentespri, ede m pou m fin fè travay la. Se pa yon gwo travay, se pa gran travay, men se yon travay kanmenm. De twa byeneme k ap tande pawòl la, ebyen, l ap ede yo, l ap fòtifye yo, l ap ankouraje yo. Fòs la, pwisans sa a ki deplwaye nan mwen, pwisans sa a li deplwaye nan ou, pou nou kontinye pèsevere. pasyan pou nou andire soufrans yo, eprèv yo, kalamite yo, sa ka vin sou chemen nou, konesan ke Bondye li pap janm kite w, li pap janm lage w sèl. Li di w la pasyans nè ni de lendiferans, ni de la rezinyasyon, ni di fatalis. Pasyans sa ke Sentespri a ap mande w pou pasyante. Pasyante nan eprèv yo, nan detrès yo, nan kalamite. Pasyante nan tanpèt ki vin sou chemen ou. Pasyante. Ebyen li di ou se pa paske ou endiferan. Se pa paske ou endiferan, ni pa paske ou lach non. Ki fè ou rete nan sa ou ye a. Ou andire l avèk jwa. Se kòmsi l te dous. Dlo amè w ap bwè a, ou kontinye bwè l. E pa èske w endiferan. Se pa paske w reziye w. Plen lòt bagay ou te ka fè. Plen bagay ou te ka fè pou w retire tèt ou, pou w mete yon fen avèk soufrans lan. Men lè w konnen ou nan volonte Bondye, se volonte Papa w pou w pase nan chemen sa, ou oblije priye, rete la, mande Bondye fòs. Mande Bondye deplwaye fòs li nan ou. deplwaye pwisans li nan ou pou kapab kontinye pou pèsevere se pa paske ou reziye w non byeneme soufrans pa dous pa gen moun ki ta renmen ki renmen soufrans ki renmen kalamite detrès nou tout ta renmen lajwa men kriz dous nan sòy a andire le andire l avèk jwa. Andire l avèk jwa. Se pa jis andire soufrans nan eprèv la sèlman, men li vle pandan w nan eprèv la, pandan w nan soufrans lan, pandan w nan desepsyon an, pandan w nan tanpèt sa a, li di w se pou w gen lajwa. Alelouya! Sa vrèman vre, lòm pa ka fè l. Sa vrèman vre, byeneme, konesans entelektyèl pa ka fè l. Pou w gen lajwa pandan ke dlo nan zye w. Pou w gen lajwa Pandan ke wap travèse yon eprèv, mwen menm kap pale avèw la, mwen gen yon gran frèm la ki Ayiti, ki lopital depi prè de yon mwa nap depanse, li kòm m te di, li opere 2 fwa nan yon pye paske li dyabetik, li opere, yo te pike nan pye an, li opere 2 fwa, malgre sa kounya la yo di fò yo koupe pye, yo mande nou e san li o negatif, paka nou paka jwenn san Ayiti, tout kote nou ale nou paka jwenn, kounya la byeneme. Se jis sendomeng nou fè efò voye achte san sa nou voye achte yo te mande nou 2 pochèt san li o negatif nou voye achte li byen chè san sa koute nou 600 dola meriken li rive jedi a vandredi a yo ba li san yè ankò yo fin bay 2 pòch de san doktè yo yo kontwole yo wè li a 6 gram paske yo di ke yo pa ka rantre avèl nan sal operasyon a 6 gram de san fòk li ta a 10 gram kounye a yo mande nou 4 pochèt de san ankò o negatif byeneme. Nou pa t ka jwenn de, kounye yo mande nou kat ankò fè 6 pochèt san e pye a kòmanse pran vè e pye a reyèlman odè a ou di ou pa ka sipòte. Byeneme, byeneme, byeneme, alelouya, se, se gwo pwoblèm, gwo eprèv, gwo eprèv. Pandan se tan nou gen yon lòt sè nou ankò ki di kote de nan zòn Lilavwa ki gen yon òfelina kote ke li rele nou l ap rele bandi antoure li. Gen 30 timoun avèk li nan òfelina, li pa ka sòti, yo le timoun yo grangou nan men l, li pa ka al achte, li pa ka al anyen paske yo ansèkle, zam ap tire, grenn bal yo nan ap tonbe nan lakou li, mi kay la ap pèse a bal, l ap rele Byeneme, li pa konn sa pou l fè. Se priye n ap priye m di ou Jezi e lè w ap gade tout sa k ap pase nan tout zòn. Tout kote, byeneme, nou ta di ki sa nou fè nap peye? Sa nou fè nap peye? Bondye beni w sèvant mwen sè Elizabèt gras Bondye kouvri w e byeneme le Seyè vle pou nou kapab pran eprèv sa yo paske li konnen kòm sèvitè sèvant de Dye li mete li deplwaye fòs li nan ou. Li deplwaye fòs li nan feblès ou. Li deplwaye pwisans li le sentespri de Dye ki nan ou ka pèmèt ou e sak fè filipyen premye filipyen 4 vèsè 13 li di je pwi tou pa seli ki me fòtifi wi soufrans pa dous wi byeneme kalamite detrès pa dous men li di je pwi tou pa seli ki me fòtifi pwiske sentespri de Dye li nan ou li nan mwen li nan legliz la ebyen nou kapab fè Tout bagay avèk Sentespri sa a k'ap fòtifye nou. Menm de bagay ke ou menm ou pa ta panse ke w ta fè. Gen yon bagay ke w ladan l, ou pa ta janm panse ke w ta rive nan bagay sa, ke w ta nan sitiyasyon sa. Men Papa w ki nan Syèl la, ki rele w nan laglwa, ebyen li konnen li vle ou pase par la e li vle pou ladanl avèk jwa avèk dignite pa fè pa fè lèd pa fè lach pa abandone pa kouri pa kite rete la dan la jwa dan la louranj dan la adorasyon e li diw si tu kwa tu vera la glwa de Dye yes so li di nou soufrans nou te diw ke Pasyans. La patience n'est ni de l'indifférence, ni de la résignation, ni du fatalisme, men, pasyans lan ki sa l ye? Li di w la patience exprime la vraie force morale pour attendre de Dieu seul la délivrance. Pasyans ke Bondye mande mwen menm avèk ou pou nou genyen an, ebyen li di nou pasyans sa a, l ap ba nou vrè fòs moral pou nou ka tann delivrans nou ke Tann delivrans ke Bondye e Bondye sèl kapab fè. Byeneme se sèl Bondye ke nou konn chante ki kapab delivre e se li menm sèl ki toujou delivre nan lap delivre w lap delivre m frèm nan mwen kwè Bondye frèm nan li pap mouri lap viv pou l rakonte grandè Bondye. Mwen kwè ke chak byeneme elèv e Ayisyen ki nan gwo difikilte nou pap mouri n ap rakonte grandè Bondye nan sa nou ye a n ap sòti ladan l e n ap mande Bondye fòs pou Bondye fòtifye w ankouraje w pou w kapab tann jou delivrans sa paske se sèl Bondye ki ka delivre e se sèl li k ap delivre w li mande w pasyans pèp Ayisyen Bondye mande w pasyans e yonn nan bagay li di m nan semèn nan li di nou match la fini. Se yon match ki tap jwe, match la fini. E kounya la li pral bay pèp la manje. Mwen kwè sa. Resevwa pawòl sa, mwen kwè l o non de Jezi. Amèn. Tout chemen soufrans gon chemen delivrans. Pa gon lapriyè k pa gen amèn. Amèn. So, li di nou, avèk jwa, epoutan.

ki source de la pè e se sentespri de Dye kap gide w kap dirije w kap moutre w chemen an pou nou kapab sòti nan sa ke nou ye a byen eme i di w sè la jwa menm de Kris ke pèsòn ne pe nous ote la jwa sa ke sentespri ap pale w an fòtifye pou andire lè soufrans avèk jwa i di w source de jwa sa se nan Kris li ye. Se Kris k ap ba w lajwa, se Kris k ap ban mwen lajwa. Kankou jan nou te di w, se pa sanwont nou sanwont, lè w wè nou nan eprèv, nou nan difikilte, epi n ap ri, ou gade w wè vizaj nou fre, ou gade w wè lemonn dèfwa li ap gade w. Yo wè fò fò w ta fini, fò w ta megri epoutan w vin pi bèl ou pi fre de jou an jou epoutan se sa se lajwa di Sentespri wi byeneme se Kris ki soufle sou mwen k soufle sou ou wi se Kris wi se Sentespri de Dye ki anndan m ki anndan w k ap fòtifye nou wi ki fè ke menm lè dèfwa moun k ap gade nou nan pwoblèm nou ye a di kòman nou fè men ou menm ou pa wè l non. Seyè a fòtifye w ladan l. Li ede w pou w kapab sipòte l, pou w aksepte l, epi li ba w lajwa nan maladi a, li ba w lajwa nan doulè yo, li ba w lajwa nan pèt sa a, pèt sa a ke w te fè a, yon être cher. Ou pèdi l men Bondye ba w fòs, ba w kouraj, epi defwa se ou menm k ap fòtifye lòt moun. Byeneme, pou edous ke Jan 15 nou pral li ansanm avèk ou, Jan 16 vèsè 22, 24 pou nou kapab tèmine se etid nou pou jodi a, se pa etid nou byeneme, ankourajman nou. Ti mo ankourajman nan moman eprèv yo pou nou yonn ankouraje lòt byeneme, pou nou yonn ede lòt, yonn ankouraje lòt byeneme. Jan 15, Jan 16 vèsè 22 a 24 kisa l di nou, Vous donc aussi, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. votre jwa, vèsè 23. An se jou la, vèsè 22 a li di ke, nou nan tristès, kounya la nou nan tristès, byeneme, men Kris di l ap rejwi nou e pèsòn lè ke li vizite nou, lè ke tan de soufrans lan fini, paske gon tan, gon tan deprèv, gon tan pou pran egzamen dezè a, gon tan byeneme, pou w kriye, gon tan pou pou pou dlo nan zye w, men gon tan tou pou w nan lajwa. E lè Kris leve w an dinite li ba w lajwa. Amen. Enben pa gen moun ki ka retire w, ka retire lajwa w. Vèsè 23 di, En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.

Li di nou, Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le Seyè vle mwen pou mwen avèk ou pou nou kapab genyen lajwa, byeneme, lajwa, le contentement. Se pa yon pakèt bagay pou w beni, se pa pil lajan pou w genyen pou w an jwa, se pa pil bèl kay pou w genyen, mari w, pitit ou an bòn sante, legliz ou, ministè w an bòn sante pou w gen jwa. Men nan Kris vle, kòm kretyen, kòm disip de Jezi Kris, kòm pitit Bondye, pou nou gen lajwa an tout sikonstans. Ke sa bon, ke sa pa bon pou nou an jwa. E lajwa nou, kòm nou te di w, li pa vyen de mond lan. Li pa vyen de sa w posede. Paske w gen dwa gen kay la epoutan w pa an jwa. Ou kapab gen machin lan de rèv ou, machin ke w te renmen, ou achte l men li pa pwokire w lajwa. Konprann? Ou te gen dwa gen travay sa ke w te, ou te dezire, pwomosyon ke w dezire, yo ba w pwomosyon, men sa pa ka ba w lajwa. Yo kapab ba w lajwa pou yon ti tan pandan w genyen l lan, men apre w a pral wè gen yon lòt bagay ki vin sou wout ou, gen yon lòt bagay ke w pral bezwen plis. Lòm an jeneral nou pa kontante nou de sa nou genyen. Nou toujou vle, vle, vle, vle davantaj. Men Kris vle pou w gen lajwa nan tout sikonstans. Kòm nou di w ankò, E lajwa sa se Kris, se nan Kris li ye. E Kris li deplwaye pwisans li nan ou pou toujou an jwa nan pandan soufrans yo, pou andire soufrans yo. Se pa paske, e pa paske w reziye w, se pa paske w sanwont, men se Kris ki vle w nan sitiyasyon an, e Kris ki pèmèt ke nou t nan sitiyasyon ke nou ye a, li menm ankò avèk pwisans ki deplwaye nan nou, l ap fè chemen pou mwen menm avèk ou pou nou sòti nan sa nou ye a, e pou nou. temwaye grandè l pou nou di wi se letènèl ki an Dye pèp ayisyen an nou fè kè nou kontan pandan ke nap tann delivrans ke Bondye rezève delivrans endividyèl delivrans paw delivrans pam e delivrans kolektiv pou tout on nasyon e pou nou bay Bondye nou an glwa nap bal glwa pandan nap kriye pandan nou nan detrès nou nan soufrans nan kalamite yo bal glwa bal aksyon de gras. Mande l lapè, lajwa. Mande l pou l delivre w. Sa te di ke jiska m, kèlkeswa sa w mande nan non m, m ap fè l. E jiskaprezan, ou pa ko mande. Mande, m ap ba ou. Mwen mande pou Bondye ba w lapè. Mwen mande pou Bondye ba w lajwa. Mwen mande pou Bondye pase avè w nan sa w ye a. Mwen mande pou Bondye fòtifye w. Mwen Bondye mande pou Bondye geri w nan maladi ke w ye a, pou Bondye geri w. Mwen mande o non de Jezi Kris. Pou le senyè delivrew, pou le senyè baw la jwa, le kontantman, pou le senyè kapab beniw, beniw, tout sa ke w manyen, tout sa w touche, pou Bondye beniw, pou la benediksyon de Dye akonpanye w, nan fanmiw, akonpanye m, akonpanye w, akonpanye peyi nou, nasyon nou, afin ke nou va chante, oh, Hosanna, oh, Menm jan mari medam yo tap chante lè yo te fin travèse lanmè wouj, Louwe Letènèl kar il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Hosanna, beni swa selui ki vyen o non du Senyè. Nou beni w nan non Jezi. Ke lapè e lagras de Dye kapab avèk ou. Ke lapuisans du Sentespri ki te resisite Kris d'antre lèmò. Ke pwisans sa li nan mwen, li nan ou, li fòtifye nou, li pou nou kapab andire tout eprèv yo e konnen dèyè eprèv sa, dèyè dlo nan zye sa, dèyè kalamite sa, gen yon gran jwa, gen yon gran delivrans k ap vini pou ou, k ap vini pou nou, k ap vini pou nasyon nou. Mwen kontan pou m te avèk ou nan ti mo dankourajman sa yo byeneme e n ap priye pou w pase yon bòn semèn nan non Jezi. Christ de Nazareth pase yon bòn semèn e ke Bondye ba nou lavi e pou nou kapab wè semèn sa e samdi si Dye ve nou va kontinye ankouraje ou avèk de mo ke avèk de mo e dankourajman Bondye beni ou pase yon bòn jounen yon bon weekend yon bòn semèn nou va wè ankò Bondye beni ou.